Lè nap gade tout deriv sa yo nou menm kap pwone yon revolisyon, yon chanbademan total, lè nap gade tout deriv sa kap pase nan politik ayisyèn lan, sa pa sa pa pouse nou a avanse avèk pwosesis yo pi rapid? Men se evidan,
se evidan se ou ka wè ke ou pran minis la deyò, ke ou pran senatè Guy Philippe, ke ou pran tout moun ki enplike nan mouvman revolisyon sa, Wap pale avè yo wap wè yo alèz pou yo pale peyi avè w. Wap wè yo alèz pou yap demonte sa kap fèt yo paske se pa konsa yo fè peyi. Men, se sak fè mwen mwen menm map mande nou zòt nan laprès la. Jodi a, mouvman revolisyon an se yon mou, se pa yon mouvman Guy Philippe, se yon mouvman pèp ayisyen. Jodi a, nou konstate ke gon rezinyasyon kap fèt. Se kòm si pèp la dakò pou l mouri

peyi a. Sa vle di se pou montre w le pwa de la diaspora dans l'économie haïtienne. Jodi a si w wè Ayisyen ap manje, ap bwè, pou la plupart nan yo menm, se gras a la diaspora. Se gras a la diaspora. Paske bidjè ayisyen an, li pa fè 3 milya de dola e dyaspora a voye plis ke 4 milya jounen e tou sa se leta kap manje l tou sa se leta kap manje l avèk oligachi pou oligachi yo kap manje l
sa nan gen tan eksplike l de manya ekonomik lon pwochèn entèvansyon men poukisa mwen bezwen pou dyaspora a tou k ap voye kòb yo an Ayiti pa sèlman kontante yo voye kòb la, men se pou yo pale ak frè ak sè yo y ap voye kòb ba yo an Ayiti pou yo pran konsyans, pou yo pa repoze kadav kò yo sèlman sou do dyaspora a. Se pou moun sa yo pran baton peleren yo tou pou yo patisipe dan laksyon sitwayèn lan mouvman revolisyon an. Se pou moun nan dyaspora mande moun sa yo. Patisipe lan revolisyon an, akonpanye revolisyon an, nou pa gen pou nou bay lajan, men omwen al manifeste, al pile makadam nan, pile beton an, akonpanye revolisyon an, paske revolisyon an se pou ou lap ye, revolisyon an pou lè lekòl ap ouvè pou se pou kasèt li ye pou ou, pou lè w malad, pou se pou pwoblèm li ye pou ou, gen de fwa ou gen bezwen yon bagay pou vann, ou gen bagay la pou vann ou pa menm gen prenè, moun ki pou achte l, paske pa gen kòb. Pou w kapab al lopital, pou w kapab gen aksè o travay, pou w kapab gen la libre circulation, pou w kapab gen ekonomi nocturne. Ayiti pa gen ekonomi lannwit non. Aktivite ekonomik yo pa mache lannwit paske pa gen pwoblèm sekirite an Ayiti. Dayè menm lajounen, se trè pe de kote ki gon ti aktivite ekonomik, paske tout rès kote yo moun pa vake a okipasyon paske gen pwoblèm pwoblèm sekirite. Mesye Patrick Gilles. Se pou mwen montre w kounye a jodi a, pale ak moun yo, nou menm lan laprès, nou menm lan laprès, Fò n fè travay de konsyantizasyon an. Se pa toutan rete ap chita, ap kritike, ap pale de KPT, KPT. Nou konnen KPT p ap regle anyen. Men pou n met KPT deyò, fòk se pèp la pou leve kanpe. Pou pèp la leve kanpe, pou Senatè Guy Philippe akonpanye yo, pou selil de sekirite a la ap pwoteje yo pou nou kapab pran pouvwa a. pou nou fè chanjman veritab la pou n pratike, pou n gen la politik andojèn. La politik andojèn, sa vle di ke se Ayiti k ap bay tèt li manje pou n ale dan lotosifizans alimantè. Mesye Patrick Gilles, mwen resevwa yon mesaj 25 jiyè 2025, konplo dasasina.

Camille Leblanc, Emmanuel Philoscar, Jameson Jean, chèf sekirite OAVCT, Regine Abraham, Rosemila Petit Frère, epi touswit aprè pral genyen Didier Benel, Benel alò, ki ale Pestel epi lè ke l tounen, li fè konnen ke Guy Philippe gen yon gwoup gang k ap opere nan Pestel. Yon akizasyon. Eske se ansanm de bagay sa yo ki fin pase ki retade veni Guy Philippe nan kapital la oubyen eske se paske selil sekirite a poko fin monte?
Mon chè, pou eklere lantèn oditè w yo, oditris ou yo, Neg sa yo pa gen kansa lan bouret yo. Ah bon?
Se vre, se vre ke lè wap fè revolisyon, se yon sistèm ou vle chavire. Moun sa yo ou sot site la, bon gen non ou pa bay. Petèt yo pa, paske petèt yo pat lan reyinyon an. Se garan sistèm nan yo ye. Se yo menm ki la ki ap pwoteje sistèm nan. Se sistèm nan ki fòmate yo. Men, de tout fason nou menm se revolisyon n ap fè pou n chabire sistèm nan pou yon lòt Ayiti, yon Ayiti ki kapab retwouve lèt de noblès li. W ap jwenn moun sa yo kanpe anfas nou. Poukisa? Yo pa kanpe anfas yo paske yo kanpe anfas Guy Philippe. Yo kanpe anfas pèp ayisyen. Genlè son konplo yo fè epi yo jwenn de kòmandè, yo jwenn de esklav, les esclaves de salon pour la plupart, ki pou anpeche yon revolisyon fèt pou pèp la aspire a yon mieux-être. Or kòm pèp la se la majorite, son ti minorite nan yo kap anpeche pèp la aksede a byennèt li.

Tout sa kap fèt yo fèt nan lwès epi ou ka wè pouvwa sa ou mèt pran tout peyi a sa pa diw anyen tout otan ou pa pran lwès e ti sant petyon vil dèlma anbn channmas ou poko gen pouvwa la danm paske yo menm se de ki moun yo ye la diw yo pa bay pèp regle anyen pou yo pèp la te disparèt depi yo menm yo la yap jwi. Epi yo ka pati, yo ka ale aletranje. Kounye a, yo konstate ke Senatè Guy Philippe se li menm vrè ki pote revandikasyon pèp la. E yo menm, yo pa vle entènasyonal la wè, pandan m ap di w sa tou, e pa tout peyi nan entènasyonal la ki kont Ayiti. Dayè, peyi yo pa kont Ayiti. Se administrasyon politik peyi sa yo ki kont Ayiti, pou laplipa. Kounya yo pa vle wè lemond wè Senatè Guy Philippe rantre nan lwès pou on popi pou tout popilasyon l dèyè l epi kounye a yo menm pou yo pa ka ti yo pap ka tire sou foul la oh se pouvwa pou yo bay tankou jan l te fèt an Sri Lanka. Humm oh kòm se senatè Guy Philippe ki porteur de espoir sa lumière sa yo menm yo di w yo pral kontre senatè Guy Philippe lan sud sa vle di yo pral atake l lan sud yo pral elimine l lan sud paske depi l rive lan lwès yo menm yo oblije bay pouvwa paske pèp la pral dechennen. Or se konplo sa a ki fè w wè moun sa yo w soti te non yo la a te ap patisipe lan w reyinyon kòman pou yo te fè miz an plas la pou y al asasine Senatè Guy Philippe lan Lwès, lan Sud, lan Grandans. Alò, byen antandi, n ap pral swiv. Kounye a, se sa k fè ou wè yo te voye eklerè yo, yo te voye antèn yo al gade kòman pou yo atake Pestèl. E se sa k fè w wè sa k fèt yo la nan semèn sa a. Men se pa sa ki retade nou. Sa ki retade nou an, sa vle di se an mwayen lojistik. Se sa k fè ke Senatè Guy Philippe, te fè yon te mande yon leve de fon gen nimewo zèl la gen nimewo entèak gen nimewo bon gen nimewo mon kach la ki ki ki sou flyers la ke ou konn pibliye li bon map mande w pou kontinye fèl bon ou pa fèl ankò map mande w pou kontinye fèl. Aktyèlman la flyers la sou ekran la. Non men mwen ta renmen menm lè map pale avèw menm lè m pap pale avèw ke ou men rann revolisyon an sèvis sa a, rann peyi a sèvis sa a, rann tèt ou pè sèvis sa a paske nou menm nou gen nou menm se pou peyi a nou la nou bay nou an olokòs tankou tout lòt nou tout bay li an olokòs enbe pou moun yo kontinye sipòte revolisyon an sitou ladyaspora sipòte revolisyon an paske nou pi pre ke n pi lwen. Nou pa gen dat, nou pa gen dat paske nou, menm si nou ta gen dat nou pa ta ka bay dat, nou pa ta ka bay dat paske nou konnen se revolisyon k ap fèt, paske un homme averti en vaut deux, men n ap avanse, nou pi pre ke nou pi lwen. Men ti rès sa ki rete a, n ap mande dyaspora a silvouplè akonpanye nou paske nou pa gen lòt sous de finansman ke ou nou menm nan dyaspora a ke nou genyen. Se vre nou konnen bagay yo trè difisil pou nou nan dyaspora, men nou konnen nou bezwen vin an Ayiti tou, nou bezwen vin fè vye jou nou an Ayiti, nou bezwen vin envesti an Ayiti, nou bezwen vini avèk savwafè nou pou nou vin nan Leta ayisyen an vin modènize Ayiti. Bay dènye kout men sa a pou sovtaj nasyonal sa a pou nou sove Ayiti. Paske se pa moun ki kapab fè nou rekile, men fòk nou gen mwayen politik nou pou nou avanse sou yo. Ok, sa vle di, jan ke mwen t ap di an, avan 7 out, aktyèlman la, jodi an la nou, nou, 5.
Nou 6 out. Nou 5 out. Pèp la te atann ke avan 7 out, ansyen senatè a te ka debake Pòtoprens. E sensèman gen anpil moun ki te mobilize ap tann Guy Philippe. Men, èske nou pa panse tou apre pasasyon pouvwa w lan, ou ankò apre desizyon,

M tap diw ok sa ka rive. Men m sot fè yon rale baw, mwen di depi 1915 a no jou poko janm gen yon desizyon ki pran an favè pèp ayisyen.